Byenvini tout moun! Jodi a, n ap dekouvri karyè ak lavi yon jèn atis. A sèlman 16 an, li rich, li posede kay, machin, bijou, e ki chanje sèn drill la ki touche anpil fanatik atravè mond lan. Mèsi avèk Cinema TV ki te mande videyo sa. M konseye w rete jis nan fen videyo sa paske ou pral dekouvri atis sa. Epi, pa bliye pase sou sit G-Beauty a pou w pran pi bon pwodui pou cheve w la. Ann antre nan mond atis sa ansanm avè m! Didi Osama.
Didi Osama ki gen non reyèl David Deshaun Reyes te fèt jou ki te 29 novanm 2006 la nan Harlem nan vil New York, yon katye ki gen gwo enpak sou kilti rap ak hip hop, soti nan yon vil kote mizik drill ak lavi lari se yon gwo pati nan reyalite li chak jou. Antoure pa yon anviwònman difisil ak eksperyans lavi ki difisil tou, li te itilize mizik kòm yon chemen pou l eksprime tèt li epi chape soti nan presyon lari yo. Li te jwenn enspirasyon nan lari kote menm li te grandi a, kote anpil ti jèn ta viv yon eksperyans ki sanble ak sa l la. Didi Osama te ale nan lekòl nan zòn Harlem, New York, kote li grandi. Pandan li t ap fè fas ak difikilte lari a ak anviwònman ki te antoure li, lekòl te toujou yon pati nan vi li. Men, sa ki te plis atire li nan vi li, Se te mizik la. Manman ak papa Didi Osama gen yon gwo enpòtans nan lavi li. Menm si lavi fanmi an pa toujou fasil, manman li se youn nan pi gwo sipòtè ke li genyen. Li toujou la pou li ak frè li epi li fè tout sa li kapab pou ba yo yon avni. Li te edike Didi ak frè li yo pou yo swiv rèv yo malgre difikilte lavi a. E li toujou ankouraje yo pasyon yo pou mizik la. Nan yon vil tankou Harlem, manman li toujou la pou li ofri l konsèy e louvri je li sou enpòtans travay ak pèseverans. Papa Didi Osama, menm si li pa t toujou prezan nèt nan lavi li, li te jwe yon wòl nan fòme karaktè li. Absans papa l fè l konprann enpòtans responsabilite epi li sèvi li kòm yon fòs, ki pouse li fè tout sa li kapab pou l reyisi. Karyè Didier Osama te chaje ak detèminasyon plis pasyon. Li te kòmanse fè mizik nan yon laj ki byen jèn, epi tankou anpil lòt rapè drill, li sèvi ak rezo sosyal tankou YouTube ak SoundCloud. Premye mizik li yo te gen enèji ak pwisans ki te frape moun e atire anpil fanatik. atistik, espesyalman jèn yo ki te santi yo konekte ak mesaj li yo. Mizik tankou Dead Up te pèmèt li fè non l e jwenn plis tande rapidman. Epi, sa te ba li plis kouraj pou l te kontinye travay. Yon lòt aspè enpòtan nan kòmansman karyè li se te lanmò frè li, Noti Osama. Notiro Sama te yon rapè epi ki te gen gwo enspirasyon pou li. Pèt frè li te ba li yon lòt nivo motivasyon pou li fè mizik li pi pèsistan. Epi onore memwa Noti, evènman sa a te fè karyè li gen plis pwofondè ak lirik ki reflete emosyon ak reyalite lavi difisil. Se konsa karyè Didi Osama te kòmanse. Ak yon melanj de talan, estrateji sou rezo sosyal ak yon detèminasyon pwofon pou li reyisi, mizik li te kòmanse touche anpil moun. E sa ki te kòmanse kòm yon rèv jèn, vin yon chemen karyè ki pèmèt li fè enpak sou lòt atis nan menm reyalite avèk li. Kòm mizik li kòmanse pran popilarite, anpil konpayi mizikal, label, te vin enterese nan talan li. Antant li ak yon lebèl mizik pèmèt li gen plis resous pou pwodui, ankadre karyè li pwofesyonèlman, epi touche yon pi gwo odyans. Genyen plis envestisman nan pwodiksyon mizik li yo, sa ki pèmèt li lage mizik a kalite ki pi wo ak bon pwomosyon. Avèk sipò lebèl li a, Didi Osama gen yon avni nan mizik la. Li gen plan pou lage nouvo mizik, pwobableman avèk albòm, se sa ki pèmèt li mete l nan yon nivo pi wo nan endistri mizikal la. Karyè li ak lebèl la ofri li opòtinite pou grandi, devlope. stil mizik li epi kontinye enspire fanatik li yo atravè hit li yo. Zanmi Didi Osama yo jwe yon wòl enpòtan nan lavi li, nan karyè li, espesyalman nan endistri drill la kote tout kolaborasyon ak sipò gen anpil valè. Zanmi l yo pa sèlman sipòte li nan lavi pèsonèl, men yo la tou pou kolabore avè l nan mizik epi ansanm yo kreye yon ekik yon enèji ak anpil motivasyon. Yon zanmi enpòtan pou Didi Se rapè Sugahil D-Dot, ki tou sòti nan menm vil avè l, Harlem, epi ki gen yon stil drill tankou pa l la. D-Dot pa sèlman yon zanmi, men tou yon patnè mizikal. Yo kolabore sou plizyè mizik ansanm, yo pote menm enèji, yo gen talan diferan ki bay mizik yo yon sans de inite ak. fòs epi fanatik yo renmen wè yo k ap travay ansanm. Anplis de Didot, Didi Osama te gen yon lòt zanmi trè pwòch ki te yon frè pou li, Noti Osama. Menm si Noti te mouri trajikman, memwa li toujou prezan nan kè ak nan mizik Didi Osama yo, ki toujou onore li atravè lirik ak bèl pawòl nan mizik li yo. Pèt frè li a, Noti, fè atis la vin pi pwòch fanmi li ak zanmi li yo, paske li konnen enpòtans lanmou ak sipò yo nan lavi li. Lavi amoure Didi Osama se yon sijè ki enterese anpil fanatik, men li kenbe detay sa yo prive pou pi fò. Kòm yon jèn rapè ki ap grandi nan endistri mizik la epi ki toujou ap pouse karyè li pi lwen, li sanble plis konsantre sou travay ak mizik li yo olye ke li ekspoze lavi amoure li piblikman. Li posib ke Didi Osama gen yon relasyon prive oswa enteraksyon ak moun ki fè pati vi pèsonèl li, men li chwazi pa pataje anpil enfòmasyon sou sa ak piblik la. Fanatik yo respekte sa, yo respekte vi prive l epi yo sipòte l nan tout sa li chwazi pataje oswa sa li chwazi kenbe an prive yo. Jisknya, Didi Osama poko resevwa gwo prim ofisyèl nan endistri mizik la. Li toujou ap devlope karyè li epi atire anpil atansyon ak fanatik espesyalman nan sèn drill la. Atis la gen plizyè gran hit, men kèk nan yo. Big Ups, Forty-S and Night-S, Noti Gang, Everything for Noti, Without You, Once You Go, Bonnie and Claude, Mia, Letter to Noti, On Us. Dapre dènye enfòmasyon, fòtin Didi Osama estime nan yon ranje ki sòti nan yon milyon dola a twa milyon dola nan lane 2024. Kòm yon atis k ap monte, Osama fè anpil kòb gras a karyè mizikal li. Malgre popilarite li, Didi Osama gen yon relasyon trè sere ak. fanmi li, espesyalman ak manman li ki sipòte karyè li e ki toujou prezan pou ede l nan tout sa l ap fè. Li te eseye itilize siksè li pou fè fanmi li viv byen. Malgre li gen gwo prezans sou rezo sosyo yo, tankou TikTok ak YouTube, Didi Osama toujou jere vi prive li e li renmen kenbe kèk aspè pèsonèl lwen piblik la. Li itilize rezo sosyal yo pou konekte ak fanatik li yo san li pa pataje tout detay sou lavi li. Mèsi paske ou te pran tan pou dekouvri lavi a karyè Didi Osama avèk nou jodi a. Yon atis ki simaye talan li malgre tout defi li fè fas. Kòm yon pwovèb ki di, se pa monte ki difisil, se kenbe tèt ou kanpe. Lavi ak travay Di Osama montre nou ke malgre tout obstak avèk pasyon ak pèseverans tout bagay posib. Sonje kòmante, fèm konnen ki atis wap tann mwen pale de li. Pa bliye follow mwen sou Instagram, mwen kite link lan nan bio ak nan premye kòmantè videyo sa. Si w te renmen videyo a, abone ak chanèl la, like videyo a, pataje l ak yon lòt zanmi, konsa fanmi an ap grandi pi plis. Orevwa, na wè ankò nan yon lòt pi bèl videyo. Kèch kèch!